pou m te eksprime m yon fason pase kote w rete epi sa jan mòd de vi ke w ap viv fason ke w ap sive vi w mwen te twouve ke li vrèman nesesè pou m te di w ke m posede de bagay ki pi pi fondame ou pi likse ke sa ou menm posede de kote ke w ap viv alò se pwezi sa fè m te di w ke mwen gen tout bagay sa yo konsa mwen di w la men mwen gen mwen gen objektif ke ilèvre m pa gen yo kounya la men mwen kwè m ap ap travay pou m gen yo. Ou ta dwe al banm manti sa. Bon mwen konnen, alò jeneralman fi petèt lè w wap pale avèk yon fi si ke ou pa di de bagay ki fi fi pafwa fi dakò sa fi dakò sa lè w di ou gen pase m estime si m pat di w yo ou pa tap asepte pase fò m te fò m te kapab reflete yon imaj ki pi ki pi bay ke ke mari w la ou konprann sa m di w la? Non Pasteur Jonathan sou konnen aktivite yo bay sa yo m gon bagay map regnen kontan la esak fèw pa janm wèm legliz la. Ok ok ok janm te byen bezwen la m tande yon rimè kap foule nan lari a yo dim se ou menm ki kraze maryaj frè James lan. Mwen menm mwen menm pasteur Jonatas se wèm wè frè James avèk chèzanmi sa wèm wè yo kitem pa konn anyen nan sa wap di a. Ou pa konn anyen. Non non non non non m pa konn anyen ayayayayay.
M te bezwen eksplikasyon nan men ou, m te konn kòman sa ye. Non m pa konnen. Mwen menm nan lòm mwen m gentan jije mwen di nan ka sa ou ta dwe sanksyone tèt ou wi. Paske menm aktivite ou te konn antreprann legliz la, mwen di aktivite sa yo ou pa t gen pwoblèm. Non pastè Jonatas mwen gen yon bagay m ap regle trè enpòtan. Men m ap reprann plas mwen legliz la. Ou swete sa? Wi, semèn sa m ap trè ak. aktiv map nan tout donkou si nou vle nou ka metem nan pwogram nan tout bagay map nan tout bagay nan legliz sa pastè Jonatas. Sam rekonèt sitiyasyon an janl prezante a paske mariw a vle mete ou deyò lakay li men ou mèt fèm konfyans nan janm la m konprann sa menm te

M vrèman dezole men pran ti pasyans ok pran ti pasyans e map fè tout sak depann de mwen pou nou kapab vrèman viv vi kem te toujou ap diw yo oparavan avan ke ou te vini la. M ta swete sa. Gran pwogram nou pral òganize legliz la wi. Ok. Si nou gen yon semèn revèy e ap gen konferans nou ta swete ou patisipe nan pwogram yo wi. Trè enpòtan. Map patisipe nan pwogram yo trè trè trè enpòtan. Map la tout pwogram yo pastè Jonathan.
Dayè ou gen anpil bagay ou kapab fè pou Bondye. Wi non map la. Mezanmi sèvitè m yo sipriz kòman nou ye kòman nou ye. Mezanmi m pa janm wè nou non. Frè James lontan sa wi.
Anpil tan anpil tan.
Frè James kòman ye frè James. Mwen Bondye beni nou Bondye beni nou.
Donk tout bagay ok? Bon, pa fè, pa fin ok nèt non pastè men m pran konsèy ou men bagay yo pa mache jan m te vle l la non pastè paske semèn pase a la deblozay manke fèt lakay la lanmò manke fèt bon se sè Wislèn, sè Wislèn ak Sove m ki fè m bare madanm nan la paske sè Wislèn ki vin rele m epi tou m pa t ap kwè non paske lè lè lè m te sot nan jèn nan lòt fwa dènyè a lè m t ap sot nan jèn nan pandan m pral priye avèk frè Elizabèt.

Zanmi an men se sè a k sove m la men mwen sè a pastè pou fanm tou sa e sè a Deni mwen vin lakay mwen m pa konprann sè a non m pa konprann sè a jan l te ye a m wè l on ti jan chanje malgre l fon byen pou mwen m di w sa m pa vle di sa devan m la pou l te deranje tou non pastè. Wi fanm se yo frè James m se vre m konn bagay yo nouvèl yo vin jwenn mwen men ou konnen etan ke kretyen ou ye gen desizyon ou pa dwe pran yo konsa. Etazini. Alò, malgre nan Bib la gen kote li di si ou kenbe madanm ou nan ka enfidelite, gen posibilite pou ou divòse ansanm avèk li. Wi men mwen pastè nan moman pastè m pap ba w manti m pa gade non m santi se se pa repanti m te repanti pastè se lanmou k tap gen lakay la wi. M konprann men fò w jere emosyon w sètadi gen desizyon lè wap pran desizyon yo fò w kapab konprann fò w pran tan w pran san w pou w pran desizyon yo. Si ou fèl konsa lap bon wi. Bon map pran konsèy ou map pran konsèy ou map pran konsèy ou m pral priye paske m gen nan jèn kap vini an la samdi an m vle m vle patisipe. M swete w la m swete w la. Ede m priye pou tout legliz lan nèt ede m priye. E m ta renmen rankontre w ankò pou n ka pale plis sou sa. Men pastè. Pou n konn kòman ou ta dwe fè bagay yo. M konnen ou pral nan sèvis ou pral nan sèvis jodi an la m pap ka m pap ka vini nan sèvis lan jodi an la non. Bon men m pa konnen si m ka gentan rive lakay la m ka tounen men

Yo la e nou konnen, se la e nou la, nou la nap lite pastè, men franchman m pral panse avèk sa w di m nan, m pral priye m wè si Bondye kapab ede m, m pa ta renmen maryaj, m pa ta renmen kòmsi jan bagay la pou yo fini konsa, men nap gade pou n wè. Ok pastè, anmweyy mèsi anpil wi. Ok dakò.

M regrèt tout manti yo men padone m pou tout manti ke ke mwen ba ou yo Amen padone m pou tout sa ke m rekonèt ke m ba ou anpil manti mwen di w anpil manti anpil bagay ki pat vre men m espere ke w padone m. M padone w cheri.

Madan, fanm mwen pase nan. Ou mouri ki fanm sa yo vini. Sak gen ki ou fè konsa ou moute timid la m pa konnen sak pase sa w gen.
Oh anpil bagay kap pase. Men sa kap pase w konsa pitit. M pa nan fwaye paske m ale m okipe zanmi yon ti patnè ki vin ale pran tèt mwen.

Fanm li vin parèt nan menm lèm fin ap mande padon an li fin mande padon an m padone l fanm li vin parèt. Vanessa pitit ou se ou se timoun legliz ou dayè ou sanse leve nan menm Vanessa ou janm pale avèw Vanessa men kounya kòman ou ye avèk vi espirityèl ou kòman ou ye a mesye a men bagay sa ou pat sipoze tonbe ladann Vanessa. Men tout bagay sa yo pap pasem nan. Franchman m vle pran retounen pran chemenm ankò. Mezanmi ou byen alèz pitit timoun e timoun yo sa w fè avè yo? M tap soti ansanm avè yo papa an pa vle e Bondye k fè papa pa te pran an nan menm paske kote mwen m ta pral ansanm avè yo ale nan lari map pase anpil mizè.

M pa ri volè m avèw pase m tande pase m te konn pale avèw e ou m konnen w legliz e mesye a son moun legliz li ye tou fwa yo tap byen mache e zanmi w koute ki mete w nan sitiyasyon sa. Wi men mwen m wè sa sa son sa tounen yon leson sa banm yon leson pou m pa okipe zanmi. Zanmi bezwen w se tout otan w ka ede yo se tout otan w ka ba yo ou ka ba yo èd e yap ba w konsèy konsèy yap ba w se jis pou w tonbe

Li serye cheri. Pou tèt sa ou fè a. Ou te wè map tout esprim mwen mal mennenw bò frèm la kounya kounya map mache avèw nan lari pou tèt pou tèt nenpòt ti kokorat ap fè etc etc nan lari avèm pa nan sa cheri. Bon m sou bagay ok.

Priye Bondye tounen legliz Vanessa kenbe legliz ou paske zanmi kounya yo pap baw konsèy ki pou ki pou sèviw pou demen gen anpil zanmi se tout otan w tonbe nan sak pa bon an se kontan yo kontan ou wè si w te ka retounen pale avèk James pale ansanm avè li pou wè kòman w te ka rekipere fwaye w paske bagay yo pa rete konsa. Se sèlman ou menm ki ta pou edem wi sèlman ou menm ki ta pou edem nan sans lan pou ta ale avèm al pale ansanm avèl

Ah bon wap al pale wap al avan al pale avèl poum ka wè sil Vanessa ou konnen kay mwen se kay ou konnen m pa gen pwoblèm ou konnen kay mwen se kay ou paske ou sanse leve nan menm Vanessa men mwen jounen jodya m pa janm panse se ou k tap tonbe nan sitiyasyon kisa wap fè wap rete oubyen wap Non map rete map rete kèlke jou. Ebyen si wap rete m pap bezwen baw kòb paske gen manje gen tout bagay la men frijidè a ou alèz paske

Paske kote ou tonbe ou pat sipoze tonbe ladann ou paka kite zanmi ap jwe nan tèt ou paske lè w al legliz ou sipoze swiv. Mwen renmen marim mwen renmen marim mwen pa konn kisak pase nan tèt mwen ki fèm fè vye bagay sa marim kisak pase nan tèt mwen. Renmen pa bay tèt ou pwoblèm pase ka la se ka ou tande mwen menm map ou mèt rete la fè jou a fè mwen map chache wè avèk James. Epitou pou m chache òganize tout bagay. Men yon sèl bagay, pwomèt mwen ke w ap tounen legliz ou. Paske chemen legliz se sèl kote ou kapab jwenn trankilite, se sèl kote ou kapab viv anpè. Konprann? M ap chache wè avèk James. M pa p rele l nan telefòn non. M ap gade.
E mete m, e mete, e mete, yo di m yo pa asèpte m lakay yo. Yo pa ta janm asèpte w. E yo menm, menm ki t ap di m pou m te ansanm avèk e, e, e, e ti patnè a. Ou konnen gen zanmi k pa renmen lè w alèz, ou konn sa Vanessa. Ou konnen gen zanmi, depi yo wè w alèz yo gen anbisyon. Sa vle di si yo nan yon pozisyon ki mal, se la pou yo ta renmen pou w ye. E vre, e vre sa w di. Entonse, jounen jodi a, ou pa wè sa k pase w, moun nan lari kiyès k a vè w? E vre. Pa gen pèsonn k a vè w Vanessa. Kay mwen se kay ou pitit mwen paske m pa, èske m ka kite w nan lari? M pa ka kite w nan lari.